La diferans antre lanlèvman de legliz e le retou de Jezi Kris le trè souvan nou konn konfonn youn pou lòt anlèvman legliz avèk retou Senyè Jezi Kris su latè yo diferan nou pral bay egzakteman ki diferans de tèm sa yo genyen a la limyè de la Bib la. Ou sou platfòm La Bib an Flash! Kèlkeswa tèm e sijè ki kreye deba e diskisyon sou platfòm sa a, nou trete yo. Kèlkeswa kote w ye, nan kèlkeswa zòn, nan kèlkeswa vil, depi w ou se abòne platfòm sa, yon salitasyon espesyal pou ou! Ou menm tou ki pral koute menm pou lapremyè fwa, Salitasyon sa a li pou ou tou. Labib an flach se pou nou tout. An nou lapriyè ou. Senyè, ou menm ki se Bondye Toupuisan, nou reyalize pa gen tankou ou. Mwen beni non ou pou e gras ke w fè nou e favè ou. Mwen ki pral pale antanke sèvitè ou, fè m di sa ki vyen bò kote ou. Nan non Senyè Jezi. mwen pou yo. Jan ke nou te anonso mes chers amis nan entwodiksyon an, nou pral wè la diferans ki genyen antre anlèvman de legliz epi le retou de Jezi Kris. Kisa anlèvman legliz la ye? E lòske nou pale retou de Jezi Kris, kisa li ye? Ki sa l pral fè? Sa k pral pase pandan epòk sa a? E tout kretyen, tout moun ki gen yon lafwa, alò ki gen fwa kretyèn, ki gen esperans syèl, oke, k ap sèvi Senyè Jezi Kris, jan de tèm sa yo, jan de sijè sa yo, ou pa gen dwa rate yo. Ou dwe konn sa a. Anlèvman de legliz donk legliz la li gen pou l anlve nou pa di legliz yo men nou di anlèvman legliz a se sila yo ki konfese fwa yo an senyè jezi kris e ki fè volonte bondye ebyen se moun sa yo ki fè pati legliz a e jezi kris li pwomèt a mèt repriz li ale. e l ap vin chache Legliz la. E se la tou nou pral wè diferans antre retou Jezi a avèk anlèvman Legliz la. Lòske nou wè anlèvman, donk nou wè ke Legliz la li pral anlve. Legliz la li pral kite tè a, donk gon mouvman k ap fèt, gon deplasman. E nou wè se Legliz la k ap anlve, k ap kite. Teritwa kote ke yo te ye, epi y ap anleve. E biblikman palan, mes chers amis, nan e alò 1 Tesalonisyen chen alò 1 Tesalonisyen 4 le vèsè 16, eskize nou, e tèks sa manke bat nou, vèsè 16 et 17, li di, Car le Seigneur lui-même,

Nous serons toujours avec le Seigneur. Ok, nan pasaj ke nou sot li pou ou mes chers amis nan 1 Thessaloniciens 4 le verset 16 a 17, Apot Paul lap ankouraje les kretyen e poul di yo atansyon. Pa febli. Pa pèdi lafwa. Nou pa bezwen pè. Nou pa bezwen krent. Donk, gen yon pwomès ki fèt. Pwomès la se ke legliz la, li gen pou l anlve, li gen pou l kite tè sa. Donk, nou pa gen dout de sa, legliz la, li gen pou li anlve. E apot Pòl ap esplike kòman sa pral fèt. e gon siyal kap bay zanj yo e li pral sone tronpèt la ok epi e yo pral desann e gon nyaj kap desann men frè e sè li moutre ke mò an kris yo. Moun ki te mouri avan nou, men ki te aksepte Jezi, nou pap pran devan moun sa yo. Yap tande son sa a, e yap monte. E nou menm, alò, si gen moun ki vivan nan epòk twonpèt la sone a, nan epòk ke Legliz la gen pou l al leve a, moun sa yo, yap sèlman transfòme. Yo pap pase pa lamò, yap transfòme epi yo pral rankontre Jezi dan lèzè. Ok. Donk nan anlèvman legliz la mes chers amis, se pa retou de Jezi su latè, men se legliz la ki pral rankontre Kris. M ta renmen w sezi byen sa kap di la. Loske lap pale de anlèvman de legliz donk se legliz sa kap kite tè a e ki pral jwenn senyè jezi. E loske yap pale de anlèvman de legliz e son bagay kap fèt sekrèt e se pa tout moun kap konnen e ke anlèvman fèt. Se pa tout moun k ap konnen ke twonpèt la te sone. E il fo ke ou gen yon zòrèy espirityèl. E lòske nou gade nan liv Matye a, Jezi l ap bay detay sou kesyon anlèvman e fen tan. L ap di, Gade, piga pèsòn moun twouble nou. Piga pèsòn pran n nan pyèj. Gen de siy ki pral bay pou montre ke. Kilè mond lan ap fini e kilè tou enben anlèvman legliz la li gen poul fèt kouramman nou apele retou de Jezi. Li di gade lòske twonpèt la gen poul sone, lòske lè a rive e il fo ke nou prè paske pa gen moun ki konnen avèk egzatitid ki jou e ki lè men sa ki si e sèten donk e map vin chache nou. Men, nan m ap vin chache nou an, sa pa vle di ke Jezi Kris se su latè ke l ap vini, enben pou l pran e Legliz a pou l moute avèk yo. La nou vle pale de anlèvman. Legliz a pral rankontre Senyè Jezi Kris nan lespas, anlè a, epi pou Jezi ale avèk Legliz la. El pral di sa telman pral fèt sekrèt ok li di nan Matye chapit 24 la mari madanm yo ka kouche menm kote si se mari a ki te fidèl si se mari a ki te gen lafwa tout bon vre si mari a te gen zòrèy spirityèl se sèlman li kap tande son twonpèt la lap anlve li pral rankontre Kris donk Madanm nan pap konn bagay konsa. Madanm nan pap wè Jezi. Konsa tou si se te madanm nan ki te plis sou Bondye, epi mari a te yon radòtè, madanm nan lap anlve, madanm nan pral rankontre Jezi Kris, mesye a li pap konn anyen kap pase. Donk sa se anlèvman de legliz senyè jezi kris li poko retounen su latè. E diferans ki gen mes chers amis antre anlèvman de legliz an e le retou de jezi kris sèke anlèvman legliz la ap fèt an sekrè. l ap fèt yon fason ke e pou l retire legliz la enben e nan mond sa a e pou l kapab chape nou e de tantasyon e soufrans amè ki pral genyen nan epòk gran tribilasyon an. E lòske ap pale de retou de Jezi Kris e sa se yon lòt bagay. Retou Jezi Kris la. Lap fèt kote ke tout moun yap ka wè Jezi. Ok nou moutre w ke anlèvman de legliz e legliz li pral rankontre Senyè Jezi Kris se sèlman lèzeli ki ap gen aksè pou yo wè Jezi, poutan retou Jezi Kris la tout moun ap wè li. Nou pral wè sa ansanm avè m nan liv Apokalips chapitre premye le vèsè 7 li di. Voici! Il vient avec les nieux, et tout et toute est hein le verra, même ceux ok même même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen. Jan ap esplike mes chers amis ke Senyè Jezi Kris li gen pou l fè aparisyon l su la tè. Nap pale la retou Jezi Kris su latè. Loske Jezi Kris retounen poul vin etabli rèy ni sou tè a, tout moun kapab wè Jezi. Menm sila yo ki te gen klou ki tap pèse Jezi, ki tap pèse bò kòt Jezi, sila ki tap maltrete Jezi yo, sila ki te pran kouwòn pikan e pou yo kapab ironize Jezi, Sila ki t ap bat Jezi byen bat, ki t ap fòse l pote kò a, sila ki te krache nan figi Mèt la, men moun sa yo, y ap gade Sovè an fas. A! Sa a se le retou de Jezi Kris su latè. Oke? M ta renmen w sezi byen sa k ap di la. Nou ap fè diferans, monchè zanmi, antre le retou de Jezi e lanlèvman de legliz. Nou souvan konfonn youn pou lòt. Ok, kèlkeswa moun nan, lòske Jezi retounen, w ap rankontre avè l kanmenm, w ap wè li jan l te ye a, lòm, e jan ke l te, li te gen chè, li te gen san, li te gen zo antanke yon òm, enben, tout moun yo gen aksè pou yo wè li. lòske Jezi pral retounen. Nan Apokalips chapitre 20, li montre ke Jezi Kris li pral vin su latè yon fason ke pou l fè jijman, e Satan li pral anchene Satan pou mil an, epi Jezi Kris li pral renye avèk Legliz la su latè pandan mil an. Ok e Jezi Kris li pral vini su latè non sèlman e poul renye e poul anchene satan e poul bay chak moun santans yo e paske nan menm Apokalip chapitre 20 an Jan pral dil wè tout moun yo pral debou devan le trône de Dieu. Peti e gran, chak moun pral resevwa santans yo. Gen de liv ki te ouvè, lavi chak moun, li prezante devan Jezi. Donk si ke ou te fè byen, ou te fè bon zèv, ou prale nan paradi. E konsa tou, si ke ou te fè move bagay, nan retou Senyè Jezi Kris la chak moun ap gen yon bagay kenbe nan men yo. Donk, e anlèvman de legliz, se pou legliz la kapab ale dan le nòs de lagno, al rejwi ak Jezi, poutan le retou de Jezi Kris, se pou Jezi Kris kapab vin jije mond lan, e bay chak moun santans yo, anchene Satan, pou Jezi renye avèk legliz la, epi mete lamò e sejou dè mò dan labim, epi pou tout moun viv alèz Mes chers amis, nan rèy etènèl de glwa la, aprè anlèvman de legliz, aprè le rèy milenè, se pral rèy etènèl de glwa Senyè Jezi Kris, donk tout moun pral viv dan lapè. La, n ap pale de retou de Jezi Kris pou l bay chak moun santans yo, sa ke yo merite. Se sa wi platfòm labib an flash te pote pou ou jodi a mes chers amis e si ke ou gen yon remak ou gen yon sijesyon ou gen yon kesyon kelkonk ou kapab kite l pou nou nan espas kòmantè la epi nap vini ansanm avèk repons yo pou ou e lòske ou fin tande toujou pataje bay yon lòt frè bay yon lòt zanmi e si ou potko abòne a labib an flash pa fè egareman.